Fòm ta rele poum konnen si ka vin kotem rete a ok fòm ta wè jodi a. Fèm rele ti manzè poum konn sa lap fè la si ka vin kotem. Telefòn nan ap sone. Alo cheri. Bonswa. Kòman ou ye? Depi lò yon ba ou ki sa w regle, ou lage m mal cheri. Tèt chaje, ou manje wi. Ok, yon votan. Malgre sa m te yon bezon ou, eswe ou ka rive kote m bò kay kote yon te lò yo. Ou ka vini? Ou pa lwen? Dakò, we m ap tan.

M rantre isit la, m konn li gentan isit la. Li di m ke l ap vini. Bon, m pa menm konn si li pa nan wout menm. Si li pa vini jodi a, demen si Dye vle l ap la kanmenm. Sa w di m la?
Epi vre kòb la pou ou pa rele m pou w ban m l la tonke? O, bon ou pa rele m, ou pa anyen, but. Èske ou konn telefòn mwen te yon pwoblèm vre? Men kisa m ta pral rele w. Ya, e ou pa rele m pou nou kòmsi planifye kòman n ap fè sa, lè l vini, kisa n ap fè, blablabla, ou pa janm di m. Anjòt m aprann an, kisa w bloke kè m la?

Fòm vanjan kanmenm men fò nou kòmsi pou poun konnen kisa nap fè paske fòw pa toujou rantre anndan kay la. Fòm ou konn kisa nap fè kòm ou te di nou tap pale yon lè ou te di konsa ou ta di se ti frèw mwen ye bay sa yo byen se konsa nou pral jere sa ok ou paka lagem si ou lagem pa konn kisa mpral fè pouki e sèl mwen m gen. Ebyen genlè se sa map fè, map still di lèw te voye kòb la pou mwen an ou just vini ansanm avè mwen bagay sa yo oubyen ou te nan sendomeng deja m vin rankontre ansanm avèk ou ou pa gen kote bagay sa yo men ou pap ka ret anndan kay la men fòw ka toujou vini anndan kay la detanzantan. Nan ki la m ta rete? La nan kay la pou ta rete? Nan kay la m ta rete. Ou konnen sim pa nan kay la misye kwèm mal jere w bagay sa yo. Evre. Sim nan kay la map anpeche gen kek bay li pap prese fèw devanm. Anbyen genlè se sa nap fè map diw just vini. Ou konnem jalou lem nan kay la bon jan wap yon chanm anree devanm nou pap ka nan fè voksal nou non. Heheheh depiw ot dim. Map gade poum wè kisam ka fè lèl vini map pale ansanm avèk li poum konn.

E nan lè sa nou rive nan yon moman mezanmi tout moun ta dwe ap sèvi Bondye paske mwen pa gen sa pou m pat fè pou m si m pa ta sèvi Bondye e Bondye ki pi gwo bagay men fò m ta chache jwenn lòt yo pou m ta pale yo de Jezi paske Jezi fè anpil bagay pou mwen e m vin twouve tout moun peche.

Humm non non non non non bagay la pap ka konsa wap gen tan paw lap gen tan pal paske foy la tou men moun ap sispèk yon bagay se kòmsi Epi depi vini chay travay poul ou konnen li pat gen anpil tan isi lèl tay chili a chay travay poul epi kay travay pou nou ka yon jou pou nou pran plezi nou pou ret anndan kay la se la alò pou nou ka pran bout plezi bout bagay nou dakò tande cheri. Ou ta ye cheri? Nou gen lontan nou pa soti wi. Lè m bò kote w, mwen santi m rejwi. Wi, an palan de sa, depi nou pa wè, nou pa janm fè yon ti soti, anyen, nèk fè yon ti plezi. Pou ke lè m bò kote w, mwen santi m alèz, mwen santi m ap viv. M ta renmen ke anvan misye rive la, pou nou te ka fè yon ti soti, nan yon ti palkè. Nèg pran ti plezi sa w panse se. Mwen vin nan fè sa pase nou gen lontan ou fè konbyen de tan m pa janm m pa janm tande w ou pa janm rele m. Mesye ou pa renmen m bon si w te renmen m ou tap chale kote m ye ou pa konn si m pa mouri bagay sa yo. M rele w but m rele w m konnen depi kòmsi ou pa vini kòmsi ou gen yon bagay wap fè m rele w ou gen konbyen de tan ou.

Oh sèvant Bondye kòman w ye? Mwen anfòm e ou menm? Bon mwen trè byen avèk Jezi pa la gras de Dye. Di m kòman w ye menm non? Ah nou menm nou koze ak Jezi paske li te kite di m pawòl ou. Mon chè an palan de sa m te byen bezwen w m te gen bezwen w anpil pase ou konnen e. M te bezwen w anpil pase ke ou konnen etan done nou k m kapab di w nou k gen plis matirite nan travay la jis pou nou kapab chache lòt yo pou n kapab Pale yo de Bondye paske Bondye fè anpil bagay pou nou m ta renmen ke pou nou ta fon ti bout evanjelizasyon pou nou pale pèp la paske malgre pèp ayisyen nan sendomeng son pèp ki gen tèt di malgre nou mèt ap preche yo yo pap vle konvèti se vre malgre yap pase mize anba men dominiken kòman dominiken ap maltrete yo men yo pa vle konvèti pou Bondye ka chanje lavi yo men fòk nou fè sa kanmenm paske si nou pa fè sa se nou kap pote fado yo.

Demen se pa pou ou, piga ou konte sou li. Repantevou, repantevou, ka le wayòm dè sye è pwòch a, vin jwenn Jezi, vin chanje lavi nou. Vin jwenn Jezi pou Jezi chanje lavi nou. Vin jwenn Bondye. Bonswa frèzesè. Koman nou ye? Silvouplè nou ka banm yon ti tan m ka fè yon ti pale avèk nou silvouplè? Mwen pa konn sa se nan depi sa wap pale. Bon. M vle m vle pote yon bòn nouvèl pou nou ki se bòn nouvèl ki se retou Jezi Kris. Nouvèl? Kot bòn nouvèl sa soti? Men èske yon maladi ki ap fè raj andedan èske nou pa ta vle pou m ta di nou ki maladi kap fè raj? Maladi maladi nou fè konnen maladi la.

Vini ni ou va gentan piga ou konte sou li. Wè sa m tap di w la sèvant, pèp isit son pèp ki vrèman pa vle tande levanjil. Wè nou ap pote yon si bèl mesaj pou yo, yo pa tann nou di yo. Yo fè nou desepsyon. Men, desepsyon yo fè nou an, tout glwa pou Bondye, paske Bondye konn tout bagay. Paske Bondye wè nou vle. ba yo verite ya yo pa vle kwè em ta swete lavi yo chanje paske m pa ta renmen ke pou yo ta rete deyò a ke bondye fè yo gras ke bondye fè yo antre nan lin nan paske m konnen sa pa fèt konsa. Gon lè kap rive. Sa ap chache levanjil la pou lajan yo pap ka jwenn levanjil. Se vre sèvant, m konprann sa. Men m ap priye Bondye pou Bondye gitan fè yo gras. Ann ale sèvant.
Yow! Mwen m pap ba w manti men jan m pray, jan m ap panse k m ap byen pase la, kounya la pou moun ap pale ap di m sesi se lout bon bagay. Sa w panse de sa misye ap pale a? Amen! Ban m di sa w pa. Pale m klè men. Non monchè men nou konnen jan bagay yo ye men. Adi bagay yo se konsa y ye. Nou konnen Bondye egziste se vre men nou tèlman filim nan tèlman prèske bay nan tèt nou men e sak fè ke nou refize yo konsa men nou pa dwa refize yo konsa se nou te tande yo men epi sak pi lèd ankò kòb la m rale m frape nan lestomak sèvitè a ankò men bagay sa m santi m dezole wi men m santi m dezole paske m fè sa mal m santi m fè sa mal men.

Dèfwa fanm yo ap imilye m pa gen kòb m pa gen frèch Kounya m ap pase sou yo Sitou gon ti dam li te ban m yon kalòt Li te bay sa yo Sa vle di m pa gen frèch O seyè papa Kounya se pa kèk moun ki souk Se pa kèk moun ki souk lage kòb sa atè la Bondye Ou byen kèk moun yo ti gèle pran Ou konn nan peyi sa chaje vòlè. Ti gele pran chat ah bondye pap chat m pral byen pase m pral met fresh m gon patnè m la li toujou dim tcheke pou nou al tcheke yon pa ti medam banm relel mwen.